Bonjou boul kraze bank pou tiraj maten 2 mars 2025 lan fanatik yo kòman nou ye mwen espere ke nou anfòm mwen espere ke tout bagay kòrèk pou nou donk map di kreator la mèsi paske li pèmèt kem kapab prezan poum pote boul cho pou fanatik mwen yo e ke fanatik mwen yo kapab prezan pou y ap enjoy videyo bouch yo ke Ti Atis 509 pote pou yo. Donk nou dòmi, nou leve e nou pral afwonte jounen sa la zanmi m yo pou nou fè koze kòm dabitid. Donk fanatik yo, nou nan yon bèl jou wi la. Jodi a 2 nou nan dimanch. Son bèl jou wi, bèl jou wi, bèl jou bèl dat. Antouka N ap di kreyatè la mèsi zanmi m pou gras li pou lanmou li Donk ann ale la nou pral afwonte jounen sa la zanmi ok So yèswa nou frape nan 14 premye lo epi nou te frape nan 92 premye lo ankò ok So nou te marye 92 14 So yo pa ba yo nan menm tiraj men si yo te ba yo nan menm tiraj m pa ba nou manti li ta fè nou dibyen anpil Nou konprann? Donk la, nou pral gade pou nou wè la ki sa nou kapab fè pou make anba fanatik yo. So, gen anpil moun ki di m epa m pa t lage videyo nan live rezilta yo. Mwen lage afich nan espas kominote chanèl yo. Ok? So, nan espas kominote yo, n ap wè ke mwen lage afich lan so m pat gen posiblite pou m te pote videyo donk m te fè afich lan m prepare l epi m lage l nan espas kominote yo so se su ke lè m lage afich lan gen anpil nan nou k ap jwenn notifikasyon ok donk gen moun ki ka pa rive wè l vrèman men kanmèm mwen lage l e gen moun ki di m yo renmen lè m lage l konsa so m panse ke nan jou k ap vini yo m panse ke m kapab plis fè l konsa. Ou konprann? Just prepare afich lan epi lage l. So nan maten m kapab lage videyo men e nan aswè m panse ke la plis posib pou mwen konsa pou m fè l e just prepare afich la m just lage l konsa ok. So m te lage l ni sou tiktok konsa ni sou facebook, stati whatsapp mwen tout kote se konsa m te lage l nèt aswè an la ok. E m te prèske pote menm afich vip a pou nou. Ok, donk la fanatik yo, an ale, nou pral gade ki sa n kapab fè la a. So, ou menm ki fèk ap fè konesans avèk Tiato 509, se yon gran plezi pou mwen pou m di w byenvini nan fanmi an. Meyè fason pou rete konekte avèk Tiato 509, se abòne, aktive klòch de notifikasyon, retire l sou pèsonalize mete l sou tout pou w pa rate anyen nan sa ke m ap pataje avèk moun ki deja abòne avèk Tiato 509 yo. Donk la fanatik yo, e ou menm ki ta renmen antre nan vip a, ok ekrim nan plis 1 809 205 70 83 ekrim pou kapab genyen plis enfòmasyon de kòman vip a li menm li fonksyone donk la fanatik yo ebyen eemm nou menm ki an ayiti kap jwe bòlèt toujou fè fich nou avèk avantaj pam pi gwo bòlèt an ayiti a.

Ebyen, n ap genyen prent loto nou la ki se 6 epi 4. Donk, se 2 chif sa yo n ap itilize pou nou fè loto 3 chif maten an. 6, 4. Donk, an nou pase avèk vrè sijè videyo a nou. An nou bay boul yo epi pou nou konn nan ki tiraj n ap plis veye yo. Donk, e, nou gen 0, 6. Moun ki konn bòlèt, k ap jwe avè m depi lontan, m toujou ba nou teknik sa a. Otomatikman nou rive nan dimanch, n ap pran dat la, oke, ki se 2, 2, lè nou miltipliye 2 pa 3, n ap jwenn 6. Donk, m toujou di nou sa, fòk nou toujou fè l chak dimanch. N ap wè yè yo gentan pran l avan lè l, ok, yo fè zero sis fè twazyèm lo, men m panse l gen gwo posiblite pou l tounen la maten la. Li gen gwo posiblite pou l tounen maten la. Paske, lè nou pral gade la a, nou gen 39 ki ale zero sis, mwens 2 nan 62 rete 60,

Ok Donk la fanatik yo Se yon boul mwen mwen estime ke nou kapab retounen veye lan Jodya Dapre sa m wè nou kapab retounen veye lan Jodya Dezyèm boul nou fanatik yo se 02 Men manman penmba Dat pou dat Ebyen Jodi an 2 E M panse ke se yon bèl moman la pou nou veye 02 paske nòmalman gen 3 boul ki mache ansanm ki se 39 62 yo bay 39 62 a nan Sou manaj retounèl wi

Donk la a, 73 anpil fwa ki rale 02. Donk mwen panse sa a li di bokou. Donk e fòk nou veye, fòk nou veye e 02 nan tou lè 3 tiraj yo. Paske pou mwen li pa gen tiraj espesifik. E se si li trè pwisan fanatik yo. Trè trè trè trè pwisan. Ok? La nou gen la a, twazyèm boul nou ki se 47.

Nou genyen la pou fini 39 ki son boul retounel an efèt e m panse Materlan ta sipoze pran nan retounel so m vin avèk 39 sepandan m panse ke li trè posib pou yo bay 73 oubyen 37 ankò nan Florida e donk n ap swiv pou nou wè ok n ap swiv pou nou wè si tout fwa tande byen sa m ap di a si tout fwa yo pa ta moute avèk 39 nan Florida fòk yo ta moute avèk 49.

ki se 37 fè plis 2 sou li ap bay 39, men tou nou pral vin jwenn 14 de kote pa l ki rale 39 paske nan liy boul rale boul la 14 rale 64, 64 rale 39, 39 rale 93 e 89 ok donk sètadi son boul la ki trè pwisan ki trè move e m pap konseye nou neglije l fanatik yo donk son boul la e ki trè bèl retounen veye l nan florida pou mwen but. Li pa enposib pou Jòjya ankò non, men m plis kwè nan Florida paske li te fè 439 nan Nouyòk avan yè, yè swa li fè 939, donk m panse nan Jòjya la, so m panse nan nan nan sèt fwa si lap tounen nan Florida paske si wè l konte tiraj yo konsa se su ke se pou l vin mache konte tou lè 3. M pa kwè y ap bay retounè la nan nan nan nan yon lòt tiraj yo ankò. Nan tiraj yo tonbe deja yo. Ou konprann? Antouka, jan m di nou an n ap plis viv nan Florida pou mwen men li pa enposib pou Georgia. So, ann ale avèk maryaj yo ki tou lotokatif kote ke nou genyen 74 ke n ap wè pa 13, nou genyen 02 ke n ap wè pa 06, s on bèl grenn maryaj pou Georgia, dayè s on maryaj dat di jou li ye, e nou genyen 74 ke n ap wè pa 02, E pi pou fini n ap pran 88, 38. Donk, 88 se yon boul pè nou kapab viv maten la. Sepandan, m santi nou kapab plis viv nan Nouyòk. Ey, nan Florida, ekskize. 88. Moun boul pè yo nou kapab viv 88, ok, nan Florida. Donk la fanatik yo, e lòt ou twa chif ke n ap veye pou mwen la, n ap veye pou mwen 602, 052, 474. Ok? 602.

052 474 epi grenn bouyi pè sa m konseye nou kenbe l la nan Florida ki se 88 donk se konsa n ap kanpe la pou maten an la fanatik yo ebyen mèsi avèk nou menm ki rete vizyone videyo a jiska la fen e chwazi kite yon jèm e pral pataje l so anpil love pou nou guys siksè e n ap kwaze nan live rezilta pita pou nou vin selebre guys mwen vle lè m la nan live rezilta yo pou m santi ke nou la ok paske mwen souvan e fè analiz ki pote bon rezilta nou wè maten an. Maten an, nou pa ka di ke nan live rezilta yo m pa di nap veye 41, nap veye 51. Plis ke mwen wè yo pa bay li maten an, mwen di, ebyen, e kòm m pap gen tan m fè videyo, bon m pote l pou nou nan afiche yo. Donk nou wè m pote l epi koze fèt. Donk li trè enpòtan fanatik yo pou nou toujou nan live rezilta yo ok. Babay.